Nancy Hilaire ak tout fanmi l. Nancy Hilaire se jèn demwazèl sa ki te mouri apre ki retounen lakay li. Nancy Hilaire te pran nesans yon 6 septanm 1996 e ki mouri 18 janvye 2019. Yo antere l nan demen 19 janvye nan simityè Bwadòm nan paske paran l pat gen mwayen pou te kenbe l nan mòg. Kidonk, se apre 3 zan lanmò Nancy, Apre 3 zan, manman fanmi konnen li mouri yo antere l. Apre 3 zan sa a, Nancy li menm retounen lakay manman l. Li retounen jou ki te lendi 7 mas 2022 a bò 5 è nan apre midi. Nancy fè konnen se pandan yo te voye l achte nan mache ak plizyè lòt medam epi li achte bay medam yo pou te ale. Li menm, li sove, li fè chimen kwochi. Nan fè chimen kwochi konsa, l al tonbe devan pa pòt lakay li. Anpil moun l ap poze kesyon, ki jan l fè konn chimen pou l rive lakay li, ki jan li fè rive la a, kote l soti pou l rive la a, kote l te ye. Lè Nancy rive lakay li, ki jan l bouje, ki jan fanmi an, ki jan manman an resevwa l. Eske Nancy manje? Kijan eta sante Nancy ye? Kijan l pale? Ou konnen byen jan de moun sa yo, lè yo te mouri konsa yo leve, yo retounen, yo rele yo zonbi. Kijan l pale? Eske yo li act menm jan ak yon zonbi? Antouka, nan videyo sa, nou pral gen chans fè konesans ak tout repons sa yo. Kidonk, pran tan w, pran swen w, gade videyo sa jiska lafen. Pandan ke w ap pwofite kite pou nou yon ti like, kòmante, A bòne epi pataje pataje video sa poul ka rive sou plis moun ke posib pa bliye nou la ou te sou James studio kanal pola ki pote pou video sa ki ase spesyal na prewa ankò nan lòt video an enjoy.
Kilè a? Ou byen? Di wi. M santi w kontan. Wi.
E se kòman w santi w? Santi w byen?

Pale fò. Li di nan ki kay? Li di.
Leve tèt ou. Leve tèt ou. Pale klè. Ou raple w ki zòn ou t ap bale, ou t ap lave veso, ou t ap pran dlo a? Ok. Kòman zòn nan rele? Kòman zòn nan rele? Piyon.
Piyon?
Ok.
Lakay kiyès?
Sa ye. Lakay kiyès? Ou konnen ou konnen kay ki moun tanpri? Kòman rele moun sa? Bezanwa. Hum?
Pale klè. Ou pa sonje?
Tanpri.
Ok. Ok. Ou sonje ou sonje kote ou te ye? Ok. Se se ki bagay ou te tande yo te di w konsa? Moun pa di w bagay e pa gen anyen yo te di w? Non. Hum? Hum. Ok. Men se poukisa? Yo ta ba w bale, yo ta ba w lave veso, yo ta ba w wouze kay. Se poukisa? Humm poukisa ou pa raple w poukisa di m non pale avè m ok yo te ba w manje ou te manje yo pa janm ba w manje menm menm menm menm ki kote ou konn ale ki kote ou konn fè travay ou pa konn al nan dlo ou pa konn ba w fè sa yo
a di pandan tout tan sa yo pa ba w manje humm.
Di pale non.
Ou pa janm manje? Men se kòman lè w grangou se kisa w fè?
Èske w ap sonje kote y ap omennen youn nan nou?
Hum? W ap sonje kote a? W ap sonje kote w te ye a? Kòman w fè mache pou w vini la a? Ou di w te piyon. A pye w vini?
A moto. A moto w vini? Se kote w jwenn kòb?
Kote w jwenn kòb pou w peye moto a? Fon ti gade nou rile. Gade nou. Gade nan je.
Kote w jwenn kòb pou peye moto w a?
Ok, si w pap di nou pa gen pwoblèm. Ok, se jis yon moun ki te ba w kòb la, yon zanmi, yon bon moun ki te avèk ou ki te ba w kòb la? Ok, se ou menm kote w te ye a? Konbyen moun ki te la? De. Nou de? Kòman w rele lòt moun nan? Mira.

Gade net la. Gade, gade, gade ou wè bwèf e vyann pou ou. Gade. Wi, pase ou sonje non moun ki t avèk ou an? Kòman, kòman li rele? Di m non moun sa a.
Didye, bon ou pa sonje non an? Enben di kouman yo rele nou. Didye, bon.

Moun nwa ou se koman? Mwen menm, mwen menm ki manman Nancy Hilaire, mwen menm nonm rele Joseph Hyponine. Joseph Hyponine. Wi. Lè ou te wè Nancy parèt, koman ou te santi w? Bon, m santi m kontan, paske se yon lòt ki t ansanm ak li k ap mande ki kote l soti, l di Bawon, epi kounye a la, lè m, e mwen m di, m di kòman ou fè pran pye w pou mache, li di tèlman li fatige, li deyò lontan, li di l santi mòlèt pye l fè mal, epi lè m gade chita kote m chita a, epi l di rive lakay li. Li di pa gon pa lap fè ankò. Sa vle di, li di li soti ba ou men li pa di ki kote li te ye. Non li pa di ki kote li te ye. Non li di deyò lontan li mache anpil. Li di pye li fè li mal. Li di mòlèt pye li fè li mal li pap mache ankò. Pou kote li rive la li mande kay li kote ye. M di si se kay ou li di wi. M di e mwen ki son byen pou li di manman m ou ye. Li di manman m ou ye. M di ou gen lè w grangou. Li di wi m grangou. M pat gen anyen lakay la. M di enben rantre m ap bouyi yon fèy zoranj pou ou. Konnye a m bouyi fèy zoranj la pou li, m met fèy langachat, fo basen, bazilik mawon epi li rann kantite gaz. Konnye a pandan l rann kantite gaz la epi m pran 5 galafoun dlo pou yon moun, m pran 100 goud nan men l, m pa t gen anyen lakay la epi m di fò m fè yon espageti ba li paske li ka grangou. Epi moun nan ban m kòb la epi m achte espageti a m fè bay. Konnye a lè m fin fè bay li di m fè kado yon ti dlo silvouplè, m ba li l. Konnye a li fè yon ti chita sou yon estrèy repoze kò l. Konnya pandan i kouche sou Nestria epi lè i gade gon pil moun vin nan lakou a i di i di moun yo soti la lakou sa pa pou yo i te soti kote i te soti a piga pyès moun vin anmyade i i di apresa i ka goumen ak moun pase lakou a rele lakway i rantre nan chanm an li kouche konnya pandan lap manje espageti a li wè moun yo epi m di moun yo fò i m di fòk i soti pou lè i pale avèk moun yo i di non e manje a lap manje a. Li di bon mpa dwe moun koman moun sa yo fè rantre la li di kay la e kay mwen ye 2 chanm mwen li rantre nan chanm lan. Sa vle di li te gen chanm depi avan li te mouri. Wi 2 chanm li lè fini kabann li se sou li kouche la. Kounye a la li te menm. Men jis pandan li te mouri a nou pat janm retire yo? Non, kat elektoral li ak 2 nesans li m kite tout la. Paske gen moun ki dim chire oi pat gentan gen timoun di non mpap janm fè sa se poum kitel la konnya la menm kote a mbay manje manje mbay dlo u brè konnya u di merès la poul pa lake moun mdi men kouvriy konnya la lèy fini la pale ansanm ak moun nan mdi lèy fini la pale avèk moun yo konnya la menm kote a moun nan ankò kite benyen nan ankò u te al ak menm ti penyen an u retounen avèk li konnya menm moun nan k benyen nan u di se mwen kite benyen ou vin kotem map pale moun sa ankò u di moun sa se chinèy love sa son ti sèl. Pastè nou la, sa di moun ki te pen avèk menm penyen. Wi ak lèk menm penyen lan, li di pat jwenn lòt moun penyen. Konnya la menm li menm moun nan ki te okipe lèl ta prale a, li di se vrèman se manzè. Epi li mande èske ou rekonèt moun sa. Juste yon manmi. Li di èske. Lè w di talè fon ti rap fon ti fon ti kanmenm, lè w di konsa moun ki te penyen l lan, pandan li te mouri a. Ki te benyen l. Benyen l. Wi.
Lèl te lèl fin mouri a. Wi ak menm ti penyen an. Ok ok.
Konnya la ak menm ti penyen an. Epi li retounen ak menm ti pen an, li di pa jwenn moun ki pou pen ankò kote li te ye a. Kounye a la menm kote a, epi m te gen yon pitit sè m ki rele Fofo, epi lè m wè yon lòt ki te ban m dlo pou m te fè manje pou li a, ki te ban m san goud pou m te achte bagay pou m te fè manje pou li, espageti m te achte pou m te fè manje pou li a, epi menm kote a, epi m di e moun sa w rekonèt li? Li di moun sa, genlè se Fofo, Fofo a se pitit sè m. Epi konnya epi moun nan ankò retounen li di e ti fi sa se mwen ki te benyen w li di e ti fi sa ou konnen l li di wi ti fi sa rele chinèy la ou se sè m konnya li di pa gon pa l ap fè epi konnya la m te gen yon koub wouj li te gen yon sè l te pran konnya m te gentan achte de m ba ti chinèy la va yon jon m pran yonn konnya li di bay tout afè l menm vye plat li gade li wè se pa li fè move san li voye w lòtbò ti kouve plat ti piti ankò li chavire w lè andedan lòt sa vle di l ap chache afè l e rad ke m te li te chache m te sot okap nan pèpè. Li te kriye pou ti sè a. Kon i parèt i gade, i vire, i gade i te gen tiriban mare dèyè, i pran, i mete sou li avèk i gen plizyè mayo, epi tou pran yon fwa. Li di pa gon pa l ap fè, se moun ki pou soti bay kay la. Men di kay sa pa pou moun, se chanmay ye, se lay kondò.
Ok, men èske lè w wè l parèt la, ou pa te, ou pa te pè? Non m pa pè.
M chita kòt a kòt ak li atè a n ap pale. Men kounye a, lè w ba l manje. Li manje, li bwè dlo. Lèfini di ranje kabann pou li byen dòmi fatige. Kounye a m pran dlo cho m basinen kò l, kò l rèd. Li pa ka mache sou pye yo, fè foto pye yo men li pa ka mache sou pye yo. Li pote bout sandal la nan men li pa abitye mete bagay lou. Kounye a m bay sandal li mete, m bay dlo li okipe kò l. Epi li fè m ranje kabann pou li, li kouche anndan chanm lan. Se lè li wè moun yo plen la, li mande èske l te achte kredi nan men yon moun. Li di pa di yo moun kòman moun fè plen la. Li di tout moun mete yo deyò ba yo lakou a. Pase li di lakou a se pou li ye, me kay kote ye, pa gon pa l ap fè. Se ki sa l rakonte w nan leveni an? Èske li pa di w yon bagay? Non. Sa k te travèse l oubyen sa k te pase l? Bon, sa li di m, bon, li pa di m okenn. Li di kiyès travay yo te bay fè, sèke li di m dlo senpman. Yo fè l bwote, apre sa bon.
Li pa dekri zòn nan pou l pa di w kòman kote l te a ye? Non, li pa lonmen nou anyen. Li pa di w tou nan zòn li konn al pran dlo a? Non. Men l di w se bawon ke l te ye. Wi bawon. Nou konnen tèt li gagòt. Li ka bouke pase kite. Li ka bon. Li la mache nan peyi a. Paske li te nan komisari m pa konnen. Men èske Li toupatou. Èske depi apre lè l retounen an, pa gen yon non, yon non kazèk oubyen ki pase la a ki vin. Wi.
Paske m te rele minis yo ki nan seksyon m Maryann. M te di sa, e di sa pa fran. E di mwen se moun ki chans. E gen yon lòt bòkò ankò. Yo tout vizite. Gen yon de bòkò.

Lap rele kenpòt sa ye you manmo se mwen konnen kòm manmel
paskem sot rankit ansanm avèy e gon mesye ki rele zanyèl yon konpè ranm li mande eske moun sa moute ki moute dèd wa la eske ou rekonèt li li di wi mwen rekonèt li li di kisal ye pou ou li di manmanm epi li di eske ou si se manmanw li di wi se manmanm. Li di e tifi sa, li di sèm.
Ok men jisteman eske lòt sè yo, frè yo pa vini, yo pa bay, yo pa di sa yo panse de sak fèt la? Bon, lòt, li gon lòt ti frè li poko vini, yèswa nou pale, bon se menm jan ak sa, se menm kote yo ye. Aprè sa li gen yon sè, yon lòt fi anm. Se yo 2 a ki te mal ladan ankò. Sa vle di li menm se yon tousi te gen m pran l. Li te gen yon fyèv m pran l. Aprè sa li vin ap fi nan opye. Men m te gentan jete tout. Sa ki plis pran an son lestomak blokis. Li pa ka espire byen. Se sa ki vin koz rale cho kon dife. Men lè l ap rale cho kon dife epi lè yo fin benyen l yo fin mete nan sèkèy yo vin rele m. Pou m al gade y, m di m Nancy, m di Bondye te ban mwen w, li vin chèche w, m di men antoulèka ale, ala ke Jezi, m te gentan mete Jezi devan, wi, m te di Bondye a beni w kote w ye a. Sa vle di ou te, ou te, ou te wè l lè l ta pral antere a, èske, èske, èske ou te la tou lè yo te, lè yo te mete l nan tè oubyen? Bon lè yo te mete l nan tè a, moun nan ki te mete l nan tè a, paske li te di l pa p te rebradò m. Li pat renmen bradòm. Lè poul rantre nan tè a goumen, m konnen sa, sa m konnen. Sa vle di ke avan li te mouri li te di ke li pap. Li pap tere bradòm.
Li te di gadiranm oubyen rakit oubyen yon lòt kote men bradòm pat bare li pa renmen. Lè pye yo pye yo foure li nan tè a, yo goumen yo tire anpil. Men ou santi ke pitit ou an li ta pral mouri jan li tap soufri? Bon la banm nimewo telefòn. Nap pale konsa. Sa ke m tande di wouy di hey. Li di, Manman, mwen male. M di, Sa w ap di konsa, pitit? Li di, An bon, mwen male. Sèke gen yon lòt ti sè ki Benjamen. Li di, Men, twazè ti sè a poko vini. Epi menm kite l ap ban m nimewo telefòn. Kounye a, men kote yon lòt moun ki t ap ba l remèd. Kounye a, lè m vini, telefòn nan, kounye a, m jwenn li, m jwenn li gentan espire. Epi sèke tout senti cho kon dife, tout kò l cho. Lè l mouri a, eswiye, bagay bon. Yaya m pa ibèbè. M pa pèsiste l. M di, Ala Jezi! Janm te jan ta ale a konsa li retounen mwen di Bondye mèsi pase pou sal fè mwen pat ka fè gwo mèvèy sa se sèl Bondye se sèl sam di Bondye mèsi paske m pat panse sa ke lèm kouche sou kabann li m di Bondye m di touchel kote ya kouvril kote ya kè sa ki apre travay kouvri tout pwen pita pitit m di se fanmi an m pa gen pesonn. M di kote yo pase, le syèl pase avè yo pou mwen. Se sèl sa m konnen m te di. M te fè Bondye konfyans. E m vini ankò, mwen te al nan sèvis, se moun ki renmen sèvis ankò, yo voye m fè sèt jèn atè. Kounye a m kite kabann nan, men yo pa t pale m pou ki. Sèke m te deja konnen li pa t mouri, m deja konnen yo. Pa rele non, li pa vin la. Bon, e pa frèt e.
Paske m pap bay tò, paske i te gen nimewo telefòn an, mwen menm te gen i, sa vle di sim nan te vin enile, kounye a la m soti paka gen kontak ak i, i anwo telefòn nan m pa gen entènèt, kounye a lè m mande moun pou m ka jwenn kontak li m pa jwenn, men malgre sa toujou m ap mennen enfòmasyon paske gen moun ki gen nimewo telefòn li yo voye sou wastap, paske m te di mwen menm voye nimewo pa m nan ba li pou si ta rele m pou li trape m. Men sa vle di nou poko go chita pou nou pale se pa fon. Jiska prezan mari l la nou poko jwenn li. Wi li poko jwenn li poko paske konnen pou li menm li konnen bon gen lè voye gen lè pa panse si se li vre paske pa panse paske moun nan gen istwa mouri li ka panse son istwa wa konprann li ka panse son istwa wi men m pa gen pwoblèm li di m li te renmen manzè anpil li di manzè w wè la li di depi manzè fin mouri a li devène. Anyen pa moute pou li anyen pa desann li di te renmen l anpil m pa konnen konnya pandan Bondye revele y si byen okipe bon si vle al ak y kote y vle a pase yo ras moun kote yo ye m pa gen pwoblèm ansanm avè pase y di li renmen fi a anpil se lanmò ki separe yo paske menm jou a y voye y pote sik y pote sandal y pote chèn y pote kilòt.

Mwen menm, pa wè san wi m. Ok. Ou byen kontan paske ou retwouve sè ou? Wi.
Ou pa pè wè li, ou pa pè, ou pa pè lakay la etc? Non.
Lè lè l fenk parèt la, ou te gentan wè se sè w la ki vini? Wi.
Kisa k te fè w remake sa? Ou santi w prè pou w reviv avèk sè w jan w te ye avan avèk sè w? Wi.
Ok, se kisa ki te make w?

Li pa ansanm avè m, li di mwen se sè l, li di men manman l, men frè l. Kounye a lè m ap mande l kote l te ye, li di m li soti lwen. Kounye a, men l gen yon dam li te konn al ansanm avè l Pòtoprens tou. Kounye a dam nan di, ki kote w ap rive? Li di m ap rive nan Kalfou Milyo. Lè yo di kiyès ou rekonèt nan Kalfou Milyo, li di Titi. Sa vle di Titi a e moun nan ki te benyen l lan. Kounye a lè l rive devan pòtal la la, li chita. Li di m rive wi, m pa pral ankò. Li te akonpanye avèk yon moun? Wi, moun la mande koze, kounye a l di l prèske rive. Men, li deyò lontan, kounye a l ap esplike nou, li di yo bat li, li di y ap fè l pase mizè, l montre nou tout po do l, kote yo bat li, li di lapli mouye l. Men, yo di pou sa, lèfini tou l rive tout sou anlè tèt Gaspa, l ap rantre nan kay moun, l ap relanmre, chen ap mòde l.
Ok, ok. An se sa, se sa ke l di w. Wi. Men l pa ba w kèk non, moun ki te konn maltrete l, moun ki te konn fè l soufri, l pa ba w, l pa di w non moun sa yo? Wè sa, li pa, li di l, lè, lè nou mande l kote l te ye menm, li di l soti Akayè. Lè yo di, lè yo di kòman l fè rive la, li di konsa o se yo 3 e nan mache yo voye yo, l achte ba lòt medam yo, li sove, li vini. Ok.
A di li te akonpanye avèk 3 lòt men li menm li sove? Wi.
Ok.
A men te di se 2. A di
se sa ke l ap di ou. A di de tan an tan li di ou bagay. Wi.
Ok.
Men li pa ba ou non medam yo ki te avè l la? Non.
Li pa ba ou non moun ki te konn fè l pase mizè yo tou? Non.
Li pa di ou non kay kote l te ye? Non. Non moun ki te nan kay la. Li bay yon non men m pa kwè, m pa konn moun nan. Ki non l di w?
Li di o moun nan rele Jèslin konsa oubyen Joslin yonn nan non sa yo. E se non moun sa ki t ap bat li? Wi, lè fini l di konsa o genlè yo di lòt medam yo men genlè l di gen 2 medam ankò ki pi yo a vle di li te nan tè sale yon mis ki te pran l ki te penyen l kounye a yo mete yo kounye a yo pa jwenn mèt a yo yo lage yo men gen 2 medam ki rete yo pa konn kote y ap fè. Ok Ok
Mèsi.
Ann Job se lè. Job se lè. Kisa ou ye pou Nancy Hilaire? Ti sè m.
Ok. Ti sè ou. Èske ou ka eseye fon ti raple nou

Yo tap viv yo ale pòtoprens ale okap piyon aprè sa yo vin rete la mwen m te gentan fè tout sak posib
sa vle di mwen m ka di w se pa w moun tap voye je sou li manmi ki tap voye je sou li mwen m pa ka di w ki maladi li gen tou senpleman li malad mwen tap desann sèl sa m gen m fè li mouri mwen ateri m fè tout sak depan de mwen menm m ateri finalman yo di m li vini M pa M pa entèrese, m pa t entèrese vini menm, men twòp moun rele m tonton, kouzen, tout moun ap rele m, m oblije m rantre m vin wè si te li. Vizaj la kòm m pa t, m deja wè se li. Lè m mande ki kote mak ki te gen bò, mak goumen an ki te gen bò tete a, li montre m li. M pa wè Lè m mande manman an kisa Ivan ankò, li di m se bagay li te kite li mande yo, bagay kabann li pran li ranje yo nan salon. Manman m di m li gen yon rad li te achte pou yon ti sè a, li di rad sa a bay mete li te achte. Ou konn lè moun nan mouri ka toujou defòme, koulè li te gen an ka chanje, si moun nan fè yon nonm de tan, twazan epi. 83 ans. Ok men nou rive komsi ou menm kom se gran frèl ou ye eske ou sur ke antèman an te fèt tout moun t ale nan funeray lan epi nou anterel. Wi antèman an te fèt antèman an te fèt bradòm te wi bradòm. E m te pase lè l mouri, m te rejwenn kazèk la, m te fè tout bagay la ka kazèk la. Kazèk la se Milcio Guerrier. A nos jours, manda nèg sa a poko fini, paske poko gen eleksyon. Sa vle di tout bagay te fèt. Donk ou wè sè ou leve, se kisa ou panse? Ou wè l vin jwenn ou kounyè la, se kisa ou panse? Ki dout oubyen ki bagay ki vin nan lespri ou?
Mwen m pa gen okenn bagay ki pase nan lespri m, tou senpleman mwen menm se yon moun m te gentan fin avè l. Men tout ofwa ou gen de twa moun, kat moun k ap pale avè w k ap di w tèl bagay fèt tèl jan fò w verifye. Mwen verifye, m vin verifye la. Se okap m soti, m vin verifye. Sa vle di ou menm se jodi a ou vini? Jodi a m vini.
Pandan l gen tout jou sa yo la, mwen se jodi a m vini. Paske se yon moun m te fin avè l. Lè w te aprann nouvèl la, kòman ou te. M aprann nouvèl la, m rele manman m, m di l si te li, l ap pase pa chèf. Paske li te mouri deja, w ap pase pa chèf. W ap mete l deyò, tout moun ap wè, moun zòn nan ap verifye, y ap wè. Paske se la l te ye. M voye de twa moun verifye. Ou konnen lè moun an fèk vini, defòme, l ap mache ou pa konn kote l te konn bete an ye. Gen moun k ap di se li, gen k ap di se pa li. Kounye a la, bon, finalman tout tan jou ap avanse, moun yo ap di se li. Paske l ap vin pran fòm a ye. Mwen menm m di bon, m pa ka ban yon kèt moun kont randi. Tout moun k ap rele m ba. Ba m pa di ou wi se li m di m tande men m di jodi dimanch la fò m vin verifye pou m wè èske se li men lè m verifye m gade m vin ak yon lòt dam men li pa pale avè m m pa bat ak yon lòt dam dam lan rete la l ap pale avè l anpil kon dam lan parèt li di se li kanpe dòmi l t ap dòmi. Li site non dam lan? Non dam lan di se li menm paske pandan li tap domi an dam lan gentan gen parèt dam lan di a se li menm mwen menm m gentan di a bon se li menm paske vizaj la dim se li menm lèm gadel se ti sèm li te ye.
Kòm souvan di ke pale de yon moun ki te mouri e leve e ka gen yon pè ou menm kòm frè ou pa pè pale de Pale de yon mit, ti kwa zonbi etc. Pa gen yon ti pè konsa. Pè paske li vini an? Wi. Bon. Mwen menm m pap viv la. M pap viv la se manman y. Manman y pa pè manman y konn li la. Mwen m bay oblije pè m vin wè. Atseman se w kap m ale m ap ale. M pap ka rete. Fanmi lage nou konbyen ladann kom sè ak frè. E 3 gason 4 fanm.
Ok nou 7 men eske lot yo pa vini yo pa bay enpresyon yo sou sak pase a. Bon gon lot ti pitit ki vini ki se suiv li li di pa chonje li pa ale. Men epòk li vini an bon m pa konnen e ka ka bay pou li ka pa ka wè site li sitou sak pase se pou ti dan k fè ekate a lè w gade nan foto a wap wè ekate a si w pat nan dan nan bouch li wap wè ti ekate a se pou yon gran ekate m panse se yon grenn dan k te soti se pou yon grenn dan k soti se yon ti ekate sa vle di si lè netwaye vre yo ka netwaye ki fè yon ti ekate.
Sa vle di te gon sin nan dan an. Wi li te komanse gate. Se li menm ki dout pou ou ki fè w kwè se pa li. Ya se sa ki te dout pou mwen paske te gen yon ti grenn dan ki komanse gate li te komanse nwa. Ok. Men ositou pandan m pa wè l, m di se pa li menm. Epi se lè yo di m non yo t al netwaye l. Men jisteman, sè w retounen, èske w pare pou w rekòmanse viv ansanm avèk sè w ankò? Bon, mwen menm toutan l ap viv m ka toujou viv avè l, men mwen m p ap viv la menm. Mwen menm m pa bò kote l. Mwen menm ka toujou ap viv bò kote l. Sòk la ka toujou ap viv bò kote l. Mwen menm m pa viv la. M pa gen pwoblèm. Si te manje pou l manje, m gen m ap bay.

Ki nanm ou wap elve. Avèk yon timoun ki endepandan pou tèt l, li te la, li pa la ankò, li viv Pòtoprens, li viv Piyon, li vin viv la, ou pa konnen kisa l fè? Bon, kiyès moun, si te ban moun yon kalòt, si te joure moun, oubyen si pa te fè moun anyen, gen pètèt moun nan ka rayi moun nan tou. Nenpòt bagay, moun nan kapab vèw moun nan ap viv. Paske ou kap viv la, moun nan santi ou ka fè 50 goud dèyè maten li ka deviw. Sa di la mpa ka diw ki koz ki fè li te rive mouri. Men jisteman selon ou sè la te gen yon mò natirèl? Bon, mò natirèl paske li mouri nan kabann li. Li malad. Li mouri mately. Men eske pandan li te malad la nou pa te fè yon kout pye al. Manman li toujou soti paske mwen yo pat banm bò poum te soti sak fè yo pat banm bò se mwen menm ki tap elve yo deske gentan nan gason yo pran libète pou tèt a yo m klè avèw m pat janm fè okenn demach si gen pou demach se mwen menm ki te fè demach demach m fè se te rematerialize.